Sitou madanm ou ki ta pou w ta bay kòm an sakrifis pou sove peyi a wap bay li pou sove peyi a. Ebyen moun sa yo menm se konjige yap konjige avèk entènasyonal la o detouman de tèt yo kòm des enbesil, o detouman de tout yon popilasyon pou ti kras ti bagay piti wi pou ti bagay pou ti rès rès anbègè wi. Ti rès bagay piti nan men moun, al gade pou wè sa k pase Venezuela kote diplomasi amerikèn nan negosye avèk yon dirijan lame venezuelyèn nan, kounye a la yo ofri l lajan l pote tèt li ale, men Trump di m pa negosye ak trèt, fatra, al anba. Ni madanm ni li menm ni chofè a, yo vomi yo kòm de trèt. Ebyen nou se nan sitiyasyon sa ke nou twouve nou la Leonel, se nan sitiyasyon sa ke nou twouve nou Staëlle. Nou nan yon sitiyasyon kote ke nou pako janm vle pran konsyans solisyon Ayiti pa nan men blan. Solisyon pou Ayiti soti a jenou an li pa nan men anbasad amerikèn. Li lè pou popilasyon an pran konsyans ke Lafrans, le Kanada, Inyon Ewopeyèn pa gen solisyon Ayiti nan men yo. Yo gen zouti kote pou yo trennen nou nan fatra.

Fòk nou pran konsyans antanke antanke entèlektyèl, antanke pwofè an swadizan entèlektyèl pwofesyonèl pou nou retire Ayiti kote li a la. Si nou rete toujou rete toujou ap tann lame de lentènasyonal, nou gen pou n asiste pitit nou yo se zwazo nan bwa k pou manje chè yo. An avans Lele ou Dèy. Voilà, pandansetan, e medam mesye, men jodi a la se sa nou di w ke efektivman, aprè ke nou menm pèsonèlman nou te denonse e nèg Kenya sa yo, e pa rapò ak movè konpòteman yo, nou byen konfime l pou ou, ebyen bò kote Loni yo denonse mesye sa yo efektivman. Kounye a la, bon, mwen menm s kesyon ke nou kapab poze, mwen menm kòm ayisyen otantik, kòm ou menm ayisyen otantik, lè n ap tande yon bagay konsa, sa sa revòlte nou. E, Nou konnen ke efektivman nou wè ke nèg Kenya sa yo, sa fè kèk jou la nou wè yap kite peyi a. Eske se pa akoz de sa, dosye kadejakè sa yo ke yo genyen yo, ki fè ke yo gentan kouri kite peyi a, paske kòm Ayisyen pou nou ta tande nou gen ti fanmi nou, ti sè nou, pou nou tande se etranje sa yo ki sòti kote yo sòti, ki vin fè vye zak sa, mesye, la se pa bwa kale ankò non nèg sa yo tap pran. Eske se pa youn nan rezon ki fè ke yo gentan kouri fè nèg Kenya sa yo sove kite peyi an? Eske se pa sa? Ki fè sa, paske, e, paske bagay sa pa posib la. Li pa posib. E, pandansetan, e, m panse, m pa konn si n ap reyaji sou sa, men, e, n ap rete kanmenm sou, e, lame Dayiti, nou tande ki anmò de, e, Lyonel.
Bon, efektivman, efektivman genyen, enben, rapèl pou tout, enben, sòlda, sòlda FADH yo. Donk, yo genyen tout moun ki, enben, nan konje, kèlkeswa konje ke ou menm ou te pran etanke sòlda FADH, ou sipoze, enben, rantre nan baz e pou, enben, rezon ke otorite ki konsène nan FADH la li menm bay. Enben nou kapab enben gade sou ekran, efektivman nou kapab gade sou ekran e ke nou kapab wè genyen nòt ki sòti efektivman pa rapo ansanm avèk sa e ke sòlda yo kwè yo genyen jiska 6 avril pou yo kapab rantre nan baz yo kòrèkteman e ke lè nou konnen tou genyen fòs etranjè yo ki deja pral aktive mòd operasyon pou kesyon sekirite an, nou ka deja konprann rezon ki fè ke FADH deja sou alèt 2 pou kapab rantre nan baz pou rapatriman, nou te kapab di, efektif yo pou yo konnen kòman yo kapab rantre nou nan operasyon, m panse se sa l ye, lènfòmasyon.
Wi, Madam Sayèn, nou wè alèt, gwo alèt maksimal lè fòs zame Dayiti fas an kondisyon de an previzyon de deplwaman stratejik, dapre yon nòt ki fenk soti la, ministè e ben kote ke ministè defans e ben yo pase e ben Dayiti lòd. Le Haut Commandement des Forces Armées d'Haïti, FADH, a ordonné ce jeudi 2 avril 2026

Mayo Andresol, li te nan tèt yon kontenjan militè, li te rann li o nivo Mibalè, kote ke yo te arive vizite Pelig. Lè nou di Pelig, nou wè se yon, se yon kote estratejik, kote ke nou konnen sant Pelig la li menm li ye. Ebyen, Dimy, nou wè la tou Mayo Andresol ki pase lòd o avèk, ebyen jisteman kolonèl lame a Apati de lendi k ap vini la, sou tout etandi teritwa nasyonal la, pou la, pou mesye militè yo kapab antre nan baz, eben, apati de lendi, eben, sou kèlkeswa pretèks, pa gen afè abstansyon, yon kèlkeswa militè sipoze genyen prè tout materyèl li, zam, ni inifòm ni trè pwòp, eben, koupe bab yo, raze cheve yo, se sa nou wè nòt la soti. Eben, apati de lendi, yon militè pa p menm gen aksè avèk telefòn li, sa vle di se an eta de gè peyi a li menm li ye pa rapò avèk lame dayiti pa rapò desizyon sa ki pran donk nou kapab di dimi e lame dayiti ki konvoke pou yo tout mesye yo antre nan baz nou wè katye jeneral ki soti nòt sa donk kisa sa pral kisa sa pral bay kòm rezilta nan lè pwochen jou nou pa konnen men nou wè la se youn nan premyè fwa ebyen pandan Mario Andresol li menm li nan tèt ministè defans gen gwo desizyon ki pran Pou lame Dayiti kapab jisteman patisipe nan operasyon militè k ap gen pou fèt anndan peyi a, sa ki gen awè avèk konsolidasyon despas, lè nou di konsolidasyon, gen yon seri de zòn la, lapolis te pran, yo te mennen operasyon, yo te mete bandi deyò, dezòmè, lame Dayiti, lè militè FADH, yo pral gen pou yo pran kontwòl zòn sa yo, yo pral gen pou yo fè konsolidasyon, konsolidasyon ki vle di kisa? Enben, yo pral gen pou yo pran kontwòl zòn sa, rete nan espas la pou kapab jisteman eseye enben mete sekirite nou wè do se lame se zafè sekirite nasyonal enben la nou wè bon se de zòn stratejik dezòmè mayon de sòl pran desizyon pou kapab deplwaye lame atravè le peyi vwala medam mesye lenfòmasyon an rezime. Leonel, m panse ke mwen menm Guy Marie m pap fè tèt mwen ilizyon. M pap fè tèt mwen ilizyon e desizyon ou wè Mario Andresol pran an Se yon desizyon de kè. Se yon desizyon ki makonnen avèk sans de patriotisme et de nationalisme. Se kòrèk. Men, Jimmy, pou listwa e pou laverite, depi yo, depi desizyon an kòmanse e pran e, e, dalò, depi e, e depi aswè a pou rive demen maten anbasad amerikèn ap, ap pale nan zòrèy Mario André. Yo pa sou kont tèt yo, Jimmy. Ou wè si nou pa di oditè ak oditris nou yo sa, nou fèt nan fè peche. Ni chèf lapolis la, ni minis defans nou an, an lokirans Mario Andresol, yo pa soukonn tèt yo. E si nou pa di sa avèk oditè oditris nou yo sèke n ap fè ipokrizi. Chèf de gang Viv Ansanm pa soukonn tèt li. Yo tout ap pran dikte nan men anbasad amerikèn paske yo la pou defann enterè entegral de la politique ou de la diplomatie des États-Unis d'Amérique. Jodi a, m panse ke ide pou nou goumen, pou nou entegre pouvwa a, nou menm ki nan dyaspora, ki gen sousi pou Ayiti, se pou nou pran eleksyon an otaj atravè de moun a fè bon ti vi, se pou nou pran eleksyon depite, senatè an otaj atravè de lòt mèsenè anliy yo. Pou nou al pran responsabilite nou. Revolisyon pou nou fè l atravè paleman ayisyen. Pou nou fè l o nivo de legzekitif. Se sa pou nou fè. E mesye FARC yo, yo voye pitit yo al nan lame kolonbyèn nan pou al fòme al enfòme, al pran konesans de lame a, antre nan lame a, e se yo menm ki vin fè fak fò, jan tonnè fak fò, il faut être dans l'arène pour se battre. Jodi a si nou vle fè yon vrè revolisyon, se pou nou pa kite ènmi nou yo vin depite, pa kite ènmi nou yo vin senatè, se nou pou pran kontwòl leta a, epi pou nou mete enfliyans etranjè sa deyò nan peyi a, il faut être dans l'arène pour se battre. Men si nou ap okipe desizyon anbasad amerikèn, desizyon Inyon Ewopeyèn, nou nan pwoblèm pou lontan. Se pou nou pouse koson nou pou nou vini nan eleksyon sa a kèlkeswa jan sa ye, pou nou gen yon majorite nasyonalis, swa nou menm ki nan mikwo tankou Leo Salomon k ap gen pou l kandida, Arab gen pou kandida, Bab gen pou kandida. Wi pèmèt mwen, pou evite de melanje de melanje lè choz, ann rete nan enfòmasyon lame a anvan, mwen menm wè nan dosye sa, mwen menm je ne suis pas du même bord avec ou Guy, m pa menm kote avè w poutèt kisa, si youn nan rare fwa swadizan le ministre de la defense de peyi dayiti pran desizyon, m kapab toujou gen dout èske pa gen yon dikte k ap bay, men si yo pa t fè l, Mwen menm se youn nan moun ki tap mande pou yo fèl. Donk si yo fèl, an nou veye aske pou yo pa pran dikte. Men si tout fwa se yon dikte ki ta fèt. Ou raple lè dcpj, ou raple lè dcpj ta arete dikte e lap imigrasyon avan yè. Kòm ou tap fè diskisyon avèm, m te diw ke moun sa m pa enspire konfyans.

La m byen kontan ou pale de eleksyon, men nou sòm an mwa davril, eleksyon yo te menm di an mwa de septanm, bon m kwè menm mwa de septanm la l pap kenbe. Donk avan ke nou rive nan dosye eleksyon an, ann eseye fè deba osijè de, ebyen nou wè lame dayiti yo di ki an pozisyon de.

Lame Dayiti an pozisyon 2, son fyète pou mwen. Kounya la, wi map veye aske se yon desizyon seryez ki pran, men kanmenm, si yo pat fèl m tap mande pou yo fèl, men pwiske yo fèl, kounya an mwen men sam swete. Kòm yo di Lame Dayiti an pozisyon 2, kounya map tann lendi a rive, paske yo fè konnen ke apati de 8 tè di maten, 8 tè boul, tout militè sipoze rann yo nan baz. Men, ekoute byen, Se byen kanmenm puiske yo mande pou tout militè rann yo lan baz. Kounyea la, pou ki rezon, ki sa k pral fèt? Paske dans un premier temps yo te mande pou tout militè ki ap sekize vip, ki nan lakou kay moun retire kò yo e de fèt nou wè li fèt vrèman. Kounyea yo mande pou yo gade pozisyon de, lè w di pozisyon de ou wè gè, pozisyon de gè. Donk kounyela nou menm kòm sitwayen, konsitwayèn Ann mande pou sa desizyon ki pran an se bon desizyon pou fè nou dòmi, se bon desizyon kamonflay pou ke sa fèt vrèman, mwen se la m ye. Men sètèn fwa, fòk nou pa bat bat pou n twò obsede de blan blan blan blan, on parle de blan blan blan blan, le blan le blan il est chez lui, nou nou sòm chez nous, parlons, ann pale afè peyi nou. Blan an devan an li enpòtan pou n menm bliye blan blan an se kay sal Restavèk pa ka pale peyi Restavèk pa ka pale peyi ou wè moun sa nou gen la yo se moun yo pou yo lage nan poubèl yo pa ka pale de peyi yo pa gen anyen anyen anyen a wè avèk espri nasyonalist e patriyotis An nou espere yo fè nou wont An nou espere y ap fè nou wont Guy An nou espere y ap fè nou wont Bon wi bon se bon mèsi Leonel. Mesye banm ajoute sa e mesye banm ajoute sa e senpleman e bon jan nou tande enfo a efektivman e bò kote swadizan minis defans lan E nou wè nòt lan sou Twitter, sou tout kote. Yo mete l piblikman. Yo mete l piblikman. Yo mande pou tout mesye FADH yo rantre nan baz. Kounye a la, kesyon mwen m ap poze plis an pwofondè, èske yo te oblije fè sa piblikman? Èske se seri se seri de bagay, èske yo pa t kapab fè l prive? Èske kòmsi yo tout yo gen kontak mesye FADH yo, yo pa t kapab fè sa pou ta di pou tout moun rantre nan baz? San ke medya pa bezwen konnen. Kounye a la, lè yo gentan anonse l piblik konsa, eske se pa yon mesaj yo deja voye bay gang yo pou pou yo prepare yo tou? Paske. Non, men se pa strateji yo bay non. Non, men se.
Yo pa bay strateji, yo vle di, se yon deklarasyon ki remande.
Wi, m da. Lame Dayiti gen pou yo gade la pozisyon de. Vwala, e sa m ap di w, tande m dakò, m dakò. Men eske l te oblije piblik? Eske yo pat kapab fèl poul rete a lentèn ou konprann li te kapab prive.
Babekyou babekyou gen menm patron avèk minis la tande ou tandem e chèf chèf lapolis la gen menm patron a ou pa wè pou yo tire jovenel yo rantann yo avèk chèf chèf la avèk chèf viv ansanm yo rantann yo avèk chèf lapolis yo rantann yo avèk avèk chèf lame a ou tandem yo gon sèl patron kise anbasad amerikèn se li pou deside pou yo tande frè pam. Nou pa bezwen fè tro okenn ilizyon.
Nou klè sou sa.
Ou wè menm jan nou konn wè kòmsi gen yon fi ki ka lekòl nou konn rele nou konn di l ap fè wè. Enben se konsa enben ansanm de moun sa yo ki nan tèt peyi a yo ap fè gen yon mo fransè yon fraz fransè yo rele malvu kòmsi y ap kale kò yo y ap fè wè. Men depi gen fè wè se fo mouvman li ye. Ou wè kantik sa je dois militaire militè ou wè la, kantil chaje de solda ki okipe yon bagay ki vrèman sekrè. Wè, ou wè wè menm nan gè, se devwale y ap devwale estrateji solda pou yo kapab atake yo. M pa bezwen di nou pou nou kapab Non men, Madam konprann Jael, banm nan do ki Madam Jael, nivo banm do Madam kèlke Jael.
An pran egzanp, nan tou lè peyi kèlkeswa di mond. kominike tale, Tande, tande. nan ki nivo kèlkeswa kominike ki gen ki gen pou wè ansanm avèk solda, Tande, ok, tande, yon militè, li ta kominike, yon sipoze rete kominike.

E pa rapò ansanm avèk sa k pral gen an, pa bliye moun, gwoup moun nou di ke nou konnen e fòs lan pral atake an, se sur et certain li menm l ap mete l an pozisyon de detou. Ou wè sa m di nou an? Sa vle di se gen de bagay ki sekrè. Si se pa nan kad e Maturvue, nan kad Ferwel te ye, Li pa tap nan okenn nòt pou moun ap sikile, pou jounal ap fè la une. Donk li pat nan dosye sa. Fòk nou gen moun ki ki gen gen moun ki ki ki avize nan peyi a ki pap fè sa nan men okenn moun. Gade, banm di nou yon bagay. Mwen menm, kòm nou tout pa oblije wè l menm jan, mwen menm mwen wè l sou yon lòt ang. Paske, map map ba nou egzanp. Ke l te la Repiblik Dominikèn, keseswa lòt peyi, lè gen yon desizyon k pran e nan zafè lame, li pa konn an kachèt. Kounye, yo konn pa fòseman, yo konn pa fòseman banalize oubyen vilgarize estrateji lame a, men lè lame an pozisyon de konba, li pa, sa pa konn fèt an kachèt, ni nan ti tou. Donk, se yon de, se yon e dekrè ki pran, e kote ke yo mande pou tout militè yo menm yo rann yo nan baz, epi, epi lame, lè w di lame, lame li sipase lapolis, Kote gen lapolis gen de ti bagay li ka fè an kachèt bagay men lame pa gen okenn fòs e ilegal ki kapab kontre kare lame jodi a la ou wè kèlke mi kèlke kèlke e e kèlke milye de militè ke nou gen la depi gon desizyon yo pran l yo gen ase estrateji yo fòme pou sa yo gen fòmasyon pou sa si yo di nan kèlke jou yap mete KO. sèl enmi e ke nou menm nou pa al atake li, ki sa bagay sa vle di la hein? Ah mon chè Leonel, ann serye hein. Jodi a, si lè militè Dayiti, lè militè FADH, oun desizyon k pran o pi o nivo, kòm si y ap mete KO nèg ki ak zam ilegal nan peyi a dan kèlke jou, m kwè ke yo kapab. E yo pa bezwen an kachèt pou yo fè l, paske yo kapab. Yo gen fòmasyon pou sa. Depi gen volonte politik, Militè yo ta di ap deplwaye la nan Pòtoprens, nan Mibalè, nan Latibonit, mwen kwè ke yo kapab. Donk sa di m son kesyon de.